Medam e mesye, salu, byenveni su Haitian Public Media, je swi Abner Gelin. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik ak fanmi, kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni su Haitian Public Media e bòn joune. Medam e mesye, peyi Kiba ap travèse yon kriz politik. grangou, enstabilite, yon kriz enèji, kote ke menm jan avèk Ayiti, se blakawout tout tan. M pa kwè gen Ayisyen ki espere ke nouvèl sa a se yon bagay ke yo ta pral tande de Kiba. Men medam e mesye, sitiyasyon nan Kiba li mal. Men pèp kiben an yo menm yo deside ase sèt ase, yo p ap kontinye ap viv nan kondisyon sa a, yo pwal mande pou otorite yo chanje sitiyasyon an. Semèn ki sot pase la a, Anpil vil nan Kiba te cho. Kote ke pèp tap mache e yo tap di aba kominis. Yo bezwen yon chanjman, yo bezwen yon lòt fòm di gouvèneman. Yo bezwen peyi a lib. Yo bezwen gen yon relasyon avèk Lèzetazini. Yo bezwen yon lòt chanjman. Lapolis e gouvènman an pa t pran bagay sa lalejè. Yo te pran lari pou te kapab kraze rezistans sa a. Yo te arete anpil moun, yo bat nan yo, se pa de bagay yo pa fè nan peyi a medam e mesye akoz pèp la k ap fè demonstrasyon ki di yo pa kapab ankò Yo paka abite la a tou prè yon seri de gwo peyi ki modènize tandi ke lakay yo bagay la pa bon. Blakawout paske pa gen gaz. Sa a li dwòl. Kiba gen yon relasyon trè pwòch avèk la Russie. Paske Cuba se yon peyi kominis, yon sèl pati politik, yon dictatorship, donk nou konnen natirèlman zanmi Cuba, relasyon Cuba se avèk peyi sa yo, avèk la Chine, Venezuela, Se peyi sa yo ke Kiba li menm li asosye avèk yo. Pa egzanp, nou kapab wè lawotrejou lòske Larisi te anvayi Ikrèn, Kiba bò kote pa l te menm vin ogmante relasyon l avèk Larisi kont Ikrèn.

antre lè 2 peyi. M vle pou nou tande, Kiba ansanm avèk Larisi yo marye ekonomikman. Sa vle di ekonomi Kiba a li gen anpil enpòtans pou Larisi e se Larisi ki Kenbe ekonomi Kiba a. M vle pou nou konprann sa m ap di nou la a. Sa vle di ke, selon mwen menm, Kiba ki la a tou pre Lèzetazini, li ta yon peyi ki son egzanp pou Larisi. La Risi ta sipoze fè des envèsman nan peyi sa pou ke pèsòn pat gen anyen pou yo di kont ekonomi Kiba. M vle pou nou konprann. La Risi se nimewo 1 patnè ekonomikman pou Kiba. Men ki sa k rive? Tankou Ayiti, lidè anndan peyi a pa konnen ki jan pou yo negosye oubyen sa y ap fè avèk richès peyi a, nou pa konnen. Men, pwoblèm ki genyen, sè ke Larisi ki vle ogmante enfliyans li sou lòt peyi, peyi ki tou prè l, oubyen peyi ki lwen, tankou peyi ann Afrik, Kiba se yon egzanp pou sa k pral rive peyi sa yo anba gouvènman oubyen relasyon avèk Larisi. Medam mesye an nou gade pou nou wè sa ki rele komès paske selon sa m montre nou la a la Risi se li menm ki nimewo 1 patnè ekonomikman pou Kiba. An 2008 aprè ke la Risi te fin anvayi Jòji avèk anpil lòt ti peyi dèyè a Kiba a te menm ogmante kapasite zanmi l avèk Larisi. Anski a trè avèk relasyon Dèzetazini, medam e mesye nou deja konnen relasyon antre Kiba e US li pa mache. Peyi sa yo, yo pa gen yon relasyon. Paske gen de bagay ki Lèzetazini mande Kiba ki Kiba pa kapab fè ni ba li. Nan sans sa a, depi aprè ke Castro te fin lage Batista atè an 1959, li te pran kontwòl peyi a, ebyen Castro te sezi tout richès komèsan, biznisman ameriken ki te genyen nan il la, li ekspilse anpil nan yo, li fèmen peyi a e li vire fas li vè Larisi e depi lò, Relasyon antre Lèzetazini e Kiba li koupe. US pa gen anyen pou wè avèk Kiba. Si nap gade enpòt e ekspòtasyon antre Kiba avèk peyi zanmi li yo, nou kapab wè sa yo me peyi ke Kiba li menm li fè komès avè yo. Venezuela, Lachin, Espay, Meksik, Brezil avèk 44 pousan nan lòt peyi. Sa se enpòt, bagay ke yo enpòte. Pou ekspòte ankò, Kanada, Venezuela, Lachin, Espay, Netherland, avèk lòt kote, 26 pousan. Lèzetazini pa youn nan yo. Èdòk nou kapab wè ke relasyon ekonomik, sa k ap sipòte baz ekonomik Kiba a, se nan peyi sa yo ke li chita. Lachin kòm grann puisans avèk Larisi, Venezuela li menm Se peyi sa yo ki plis ekspòte bagay nan Kiba avèk Kanada. Lòske Obama te sou pouvwa, Obama t al eseye pou l wè si l te kapab repare relasyon antre 2 puisans sa yo. US te pase yon lwa anba Obama, Kote ke li di ok pa gen pwoblèm, Ameriken kapab vwayaje al nan Kiba, Kiben kapab vwayaje vin Ozetazini, afin ke bagay la kapab amelyore. Obama te deklare li wè ke tout tan sa a ke nou pase nan izolasyon avèk Kiba, se pèp Kiben an ke l fè soufri, lidè yo toujou ap jwi, nan sans sa l te di bon an nou chanje bagay la yon lòt fason. Men medam e mesye pandan se tan Obama te di sa, gen de kondisyon ke Obama te bay tou pou relasyon sa te kapab chanje. Ki kondisyon? Premyèman, eleksyon dwe fèt pou ke pèp kiben an kapab chwazi pwòp lidè pa l. Dezyèmman, dwa imen dwe respekte Yo dwe pèmèt ke pèp la li menm li kapab eksprime sa ke l vle. Nou pa sipoze ap bat moun k ap fè demonstrasyon nan lèri. Sa yo se te demand ke US te pwopoze. Ebyen medam e mesye nou konnen byen demand sa yo lòske ou mande pou yon peyi diktatòchip fè eleksyon se lagè ke w mande l. Ou pral dil pou fè eleksyon, eleksyon pral pèmèt kel pèdi pouvwal yon lòt moun pral pranl. Epa sa ke dictatorship ye. M sou pouvwa a, se pam li ye, se pou manmanm avèk papam peyi a ye, ou paka mandem poum separel. M dwe rete sou li lòske m pral mouri poum mete pitit mwen oubyen fanatik mwen apre lèl pral mouri li mete pitit pal oubyen fanatik pal. Pèp la dwe sèvim, pèp la pa kapab dim kisa poum fè. Nan sans sa, lè w di yon diktatè pou l fè eleksyon, se pi gwo bagay ke w di l, se lagè ke w mande l. Akoz de bagay sa a, yo kraze relasyon an avèk Lèzetazini. An nou kontinye. Semèn sa a ankò m te moutre nou yon bagay. M vle nou sonje, m te moutre nou yon foto konsa. Foto sa a, se lwil Ke la Russie ap brile. Gaz ke yo ap brile ki ta sipoze al an Europe men a koz de sanksyon Europe yo la Russie deside li paka vann gaz sa yo sa kel fè avè yo li brile yo li brile yo medam e mesye gwo flam du feu ap brile gaz nan frontyè Avèk la Russie e Europe. M te pataje bagay sa avè nou, m te moutre nou. Gaz kap brile. E menm le mond menm rele anmwe paske yo di ke gaz sa a li pwal enfekte, kraze atmosfè lan paske klima a pa kapab kenbe tout kabon sa yo ki ap lage lan lespas. Men la Russie kontinye ap brile. gaz. Kenbe sa nan tèt ou. La Risi ki se li menm ki nimewo 1 zanmi avèk Kiba, Kiba kap travèse de kriz, mwen di nou kriz enèji, e pandan se tan kisa nou gade la? Lwil kap brile. Eseye konprann. Semèn pase a la. nan yon taon ki rele Palacios, m te di moutre nou, kote ke moun pran lari ki te fache, ki te nève, ki t ap fè demonstrasyon nan tout kote, yo t ap pwoteste akoz de blackout, e sa ke yo fè, Gouvènman an koupe entènèt. Poukisa l fè l? Paske l konnen ke peyi a kounye a la gon ti libète pou yo itilize entènèt, kapab pibliye demonstrasyon sa yo nan liy pou moun kapab wè yo nan lemonn antye. Ebyen gouvènman an li koupe entènèt la nan peyi a pou pèp la pa kapab jwenn li. Ebyen medam e mesye sa se eta peyi a. Kiba Starve pou gaz chalè ap kraze yo Cuba tonbe nan yon kriz enèji bagay ki nwa an Ayiti li nan Cuba machin pa kapab kondwi lin machin nan lari medam se mesye kote ke pa gen gaz nan peyi Cuba me Cuba Yon seri de kote, machin se kanpe yo kanpe medam e mesye, anyen pa kapab fèt, e pèp la kounye a la yo menm, yo di yo pa kapab ankò, yo di a nenpòt kèl moman, limyè a disparèt, donk, yo di lwil prèske pa genyen l nan peyi a, kouran prèske pa genyen l, kòm mwen di n deja, se yon kriz enèji. E bagay sa a li bay anpil pwoblèm a gouvènman yo, paske gen anpil pwotès k ap fèt nan lari pou bagay sa a. Donk, se yon kriz vrèman ki difisil, e pandan ke n ap pale la, Kiba pa nan pozisyon e ni pa genyen ase de kapasite pou l rezoud pwoblèm nan. Medam e mesye pou rann sitiyasyon pi mal, yon eksplozyon fèt la a anndan Kiba, nan yon ti depo ke yo te genyen, ki te kenbe yon seri de gaz, li eksploze medam e mesye, dife tout kote, se batay y ap batay avèk dife pou yo wè si yo te kapab etèn li. Se yon kriz vrèman ekstraòdinè pou Kiba pandan ke yap batay avèk gwo mas dife sa, yo pa konnen kisa ke yo kapab fè pou etèn li. Ebyen sak vin rive? Dife sa, eksplozyon sa vin kreye yon lòt pi gwo pwoblèm pou yon peyi. ki te deja nan yon eta de distrès, de detrès, san gaz, san enèji, bagay sa a vin rann kriz la pi mal toujou, medam e mesye. Ebyen, finalman, ki sa Kiba fè? Ki sa otorite yo fè? Ebyen, avan yè, Kiba mande pou Lèzetazini ede yo, pou yo vin rebati depo sa a. Kiba, finalman, di Lèzetazini, Silvouplè, èske n te kapab vini oplivit ke posib pou nou vin ede n nan pwoblèm sa a, pou nou ede n rebati depo sa a? Paske pèp la, li gen pwoblèm. Kriz enèji, kriz politik, grangou, famin. An dan Kiba, medam e mesye, bagay yo pa bon. Bagay yo pa bon. Kiba mande pou Lèzetazini vini, pou yo parèt avèk teknik, pou kapab ede yo klin dife sa a. Nan bagay sa, medam e mesye, genyen 16 moun ki mouri nan dife. Firefighter k ap eseye mete dife a deyò. Gen lòt 130 ki blese lopital nan sitiyasyon sa a. So Kiba mande pou Lèzetazini vini pou l wè si l te kapab ede yo a soti nan kondisyon sa a. Medam e mesye tande byen. Politik se politik. Men a la fen de tout bagay sa yo, se pèp la, popilasyon an k ap peye pou li. Relasyon antre Kiba avèk Lèzetazini, se sèl yon relasyon nou te kapab rele yo igo, igo. Pa gen rezon pou Kiba avèk Lèzetazini pa t gen yon relasyon. Alò, sa ki rele anti-Amerik la, se yon santiman ki la lontan. E gen rezon pou li, mèdamzmesye. M pa di pa gen rezon pou li. Gen rezon pou li. Gen rezon pou li. Men me sa ke mwen menm mwen toujou di. Kèlkeswa peyi a, si lidè nan yon peyi konnen ki jan pou l negosye, Si lidè nan yon peyi konnen kijan pou l kontwole resous lakay li, si yon lidè konnen kijan pou l siyen dè kontra e dè akò avèk peyi etranje, li kapab viv avèk tout peyi. Lèzetazini gen yon objeksyon, yo gen yon misyon. Misyon Lèzetazini se epapiye demokrasi tout kote. Sa se sa ke yo vle. Yo di ke nou ta vle chak peyi lèse pèp la chwazi lidè yo. Malgre pafwa yo menm yo chwazi lidè pou peyi wi. Son ipokrizi li ye tou wi. Yo pa konnen nou pa konnen. Men mwen di w sensèman, si yon peyi avèk lidè ladan l, te vle pèp yo a chwazi lidè yo, peyi sa a t ap gen sistèm nan lakay li. Men sa k rive, lidè yo osi yo renmen lòske grann puisans sipòte yo sou pouvwa a, paske lòm renmen pouvwa. Lèzetazini vle pou ke peyi yo respekte dwa imen lakay yo. Lèzetazini di ke nou pa yon peyi kominis. Espwa nou e plan nou, dezi nou, se epapiye, separe demokrasi. Si yon moun vle antre an relasyon avè nou, pou le fè sa ke w kapab pou w respekte dwa imen e pou w lage demokrasi. Sa se sa ke yo vle. Men Kiba di non, nou pa vle sistèm sa a, nou vle yon sistèm kominis kote ke se gouvènman an ki li menm k ap dirije tout bagay avèk yon lòm alatèt ki deside kijan peyi a dwe mache. E se sa a ki kraze relasyon peyi a. Lòske Obama te pase lòd di ke an nou eseye antre an relasyon avèk Kiba. Medam e mesye nan ti tan sa a, se pa ti pwogrè ki te fèt nan Kiba. Nan ti bout tan sa a, anpil pwogrè gen nan fèt. Biznis kòmanse, relasyon antre lè Kiba, lè Kiben ki isit avèk sa ki nan Kiba. Echanj, transfè de lajan, transfè de manje ap fèt. Li te bon pou pèp la. Men otorite yo ankò kraze relasyon an. Paske yo pa vle fè bagay la ki senp lan. Respekte dwa moun yo. Si moun yo kanpe yo di m pa renmen yon bagay, pa gen rezon pou n ap bat yo, ni arete yo, ni tire yo, ni fè sa nou vle avè yo paske yo mande, paske y ap revandike dwa yo. Ebyen jodi an la medam e mesye, peyi k ap gouvène Kiba yo ki se Lachin avèk Larisi, Yo la. Depi dèz ane Kiba ap pase anba kriz enèji sa. Pa gen gaz. Gade wout Kiba kraze. M kwè nou wè bagay sa yo. Se pa mwen k ap di yo. Gade eta yon peyi Asi gaz te chè m pa preske wè diferans ant li avèk Ayiti a min Ayiti gen mizè kote ke moun yo vrèman zenglendo ap kraze Ayiti men medam se tonje sonje byen Kiba se yon peyi ki kontwole gen nouvèl ki pa soti se pa tout nouvèl nan Kiba k ap pibliye sa vle di nou pa konnen vrèman vre sa k ap pase nan peyi Kiba men medam se mesye tip sa ke nou wè k soti la a li pa yon imaj ki bèl peyi Kiba ap travèse de kriz vrèman difisil e pèp la sa k kapab pale yo, sa k gen chans ki pran risk yo montre w bagay la pa bon. Poukisa ke m pataje sa avèk nou? M pataje l avèk nou se paske m konnen ke gen yon dezi pou Ayiti antre anba Ki, anba Larisi. Gen yon dezi pou li. M pa di non. Aktyèlman, Ayisyen ka fè sa yo vle ak peyi yo. M pa anyen. M sèlman yon senp imen. M se Ayisyen, men m senp imen. M pa gen fòs pou m te kapab chanje anyen nan peyi Dayiti. So, lidè Ayisyen avèk Ayisyen ka fè sa yo vle ak peyi yo. Yo vle bay Larisi l. Ok. Men sa ke m pral di. Le pli souvan, pou w konnen sa yon bagay pral ye, fò w gade le pase. Si ke peyi sa yo ki anba l jodi an la a, yo nan kondisyon sa a, m pa kwè ke yo gen anyen serye yo pral fè pou ou. Sa se opinyon pa m. Kòm mwen toujou di, Ayisyen, nou ka fè sa nou vle ak peyi nou, degaje n, al antre anba Larisi, al antre anba Lachin, pa gen pwoblèm, An nou gade pou nou wè sa k pral fèt. Eske Larisi pral sispann boule lwil sa yo pou l voye yo bay Kiba oubyen Ayiti? Non pa m se Abner Gelin pou Haitian Public Media. Pa bliye subscribe gen yon bouton anba la w ka fè sa. Renmen videyo a, klike sou pous lan. Fè kòmantè e pataje chanèl sa avèk zanmi w, fanmi w, moun ke w konnen. Pase yon trè bòn joune.